Map diw sa Wè le jou nou chwazi ini nou Nou ka fè gwo bagay devan zye lemond E pa met nan tèt nou Se blan son lòt Nasyon kap vin ede nou soti nan sa nou ye a Nou dwe antann nou antre nou Epi poun avanse Paske pwoblèm peyi nou se ayisyen Ankò pa mete okenn, pa met nan tèt nou pou n ap di se lòt, se lòt ki fè sa. Paske, menm si nou ta gen lòt peyi ki enplike nan sitiyasyon peyi nou, men, nou te ka gen, nou te ka gen yon lòt opsyon, nou te ka di non, men se nou menm ankò ki livre, ki livre peyi a. M ap di nou sa, le jou ke nou chwazi ini nou, nou antann nou, n ap fè gwo bagay. Paske nou toujou ap lite, nou toujou ap goumen avèk nou menm ankò. Olye nou gon pwen dantant, nou toujou ap goumen, goumen, goumen, goumen jis. Nou pa janm ka fini antann nou sou yon pwen. Men n ap goumen, n ap brize, men m ap di w sa, si nou antann nou, nou chèche inyon antre nou, n ap fè gwo bagay e n ap sispann depann de lòt peyi. Gen Ayisyen m konnen, depi se pa li menm ki te vin avèk yon pwojè, depi se pa li menm ki te vin avèk yon ide, l ap fè tout sa k depann de li pou pwojè sa oubyen pou ide sa pa rive lwen. E se konsa nou ye. Depi l pa bon pou mwen, li p ap pase. Depi se pa mwen ki te vin avè l, w ap fè tout sa k depann de ou pou rann li pa reyisi. E petèt ke w ap toujou jwenn sa. Majorite gwo biznis nou wè la, se 2, 3, 4 moun ki met tèt yo ansanm, epi yo envesti yon kòb, epi biznis la ap mache. Men, chak moun sa yo gen yon pwendvi. Sa ka rive pwendvi pa m nan, se pa li menm ki k ap, se pa avè l n ap avanse. Pwendvi pa w la, se pa li menm k ap fè pwojè a avanse. Men nou fini pa antann nou, paske nou dwe vize pou yon sèl koz. Ou ka kont pwendvi pam nan wi men Analize byen pou wè eske se pam nan ka fèl mache Men nou tèlman vle glwa nou bezwen louranj pou tèt nou Defwa lè se yon lòt ki vin avèk yon ide Menm si nou wè ide a nou wè lap bon Men poutèt se li menm ki vin avèl Jalouzi Egoyis Fè ke nou detwil. Nan nenpòt enstitisyon, tout moun pa ka chèf. Toujou gon chèf sou tèt lòt yo. W ap wè menm nan dwèt tou, yo tout pa gen menm longè. Men, w ap wè lè men sa bezwen kenbe yon bagay, yo tout mete tèt yo ansanm, yo kenbe l, yo la pou yon sèl koz. Se sa k fè. Tout goumen nap goumen antre nou. Nou pa vle antann ansanm avèk lòt la paske se limenm k vin avèk yon bagay. Se mwen k dwe gouvène, se mwen k dwe chèf. Pwendvi pa m ki pou pase. Sa m di an se limenm ki pou pase. Nap fè plizyè tan nap goumen nou pap janm rive a reyisi. Paske nou dwe gen yon sèl deviz, nou dwe gen yon sèl pwojè an komen. Se sa k pou fè nou avanse. Menm 2 moun ki an koup, depi w wè, swa gason an oubyen fi an, moun sa yo, yo pa janm ka antann yo sou yon pwen komen, yo pap janm ka avanse, yap fè tout tan ap goumen, pandan se tan aj ap avanse sou yo, timoun ap grandi, yo pap regle anyen k serye. Paske yo pa janm gen yon, yo pa gen yon, yo pa gen yon pwen komen. Nou dwe met tèt nou ansanm pou nou avanse, kèlkeswa fason an. Depi bagay la bon pou mwen lap bon pou ou li pa fòseman se mwen menm ki pou vin avèl poul pase paske nou kwè nan sa nan bòykote lòt depi se pa nou menm k vin avèl li pap pase menm sil tap itil tout peyi a tap itil tout popilasyon an men depi se pa mwen menm ki vin avèl li pap pase e se sak mete nou la kote nou ye a gen nèg m konnen depi se pa li menm k vin avèk yon ide. Te met sa li depann menm si sa lap pote byen pou staff la oubyen pou group la depi se pa li menm ki vin avèl lap boykote ide a jiskaske li antere e nou kwè nan sa se sak fè nou toujou rete menm lan nou pap janm ka chanje stati paske nou egoyis anpil nou toujou vle se nou menm ki pou se sèl nou menm. Se nou menm ki pou parèt, se a vle di si se entèl ki vin avè l e pwojè sa oubyen ide sa fini pa eksplwate, yo pral fè lwanj pou li. Men, yon ekip pa t ap janm ka chanpyon. Si lè jwè k nan seleksyon m nan, k nan ekip mwen an pral fè yon gòl, m bòykote l. Se la pou nou swiv, pase gòl moun ki nan ekip mwen an fè a, se pa sèlman li menm louranj la pou li, se ekip mwen ap chanpyon. Li lè li tan pou nou konnen nou son ekip, moun ki an koup yo, li lè li tan pou nou konnen nou son ekip, moun ki an fami yo, moun ki gen pwojè ansanm yo, li lè li tan pou nou konnen nou son ekip. Nan ekip la, e ka se mwen ki fè gòl la, e ka se ou ki fè gòl la, men. Gòl sa ou bay la se li menm ki pral bay ki pral fè ekip la ki pral mete lajwa nan kè nou se li menm ki pral fè yo wè nou yon lòt jan se li menm menm ki pral fè nou chanpyon se sak fè li enpòtan pou nou konnen lè nou se yon ekip li ka se mwen menm ki gen posibilite a pou fè gòl la paske se sak fè li enpòtan pou nou toujou ap dyaloge pou nou toujou ap brase ide Paske lè nou toujou ap dyaloge, nou toujou ap kominike, n ap fini pa antann nou sou yon pwen, e pwen sa ka fè n rive lwen. Gen Ayisyen, depi se pa li menm ki vin avèk yon pwojè, depi se pa li menm ki te vin avèk yon pwendvi, l ap fè tout sa k depann de li. Li pito chèche èd metave, chèche lòt moun, peye moun, mandate moun pou l bòykote pwojè a pou sa pou l pa reyisi. E se sa k fè jiska mentnan. Nou toujou rete jan ou wè nou an. 2026 la pral rive sou nou. Mwen menm m toujou di sa, m toujou reve gran, m toujou panse pozitif. M espere ke an premyeman God la fè yon bagay pou nou. Menm jan nèg CPT yo di 2026, fevriye 2026 fòk yo oganize eleksyon pou gon prezidan eli. Se sa n swete. Men nou swete ke. Nou gon deviz, yon tèm byen detèmine, yon objektif ke se pa mwen menm, se peyi a l dwe ye. Paske nou fè twòp tan n ap soufri.